Nan imigrasyon, nou toujou pale de ki sa k pase si sitwayen ameriken an fè yon bagay epi kounye a w pa ka jwenn rezidans nan men l ankò. Pa egzanp, si w marye avèk yon sitwayen ameriken epi yo refize fi l pou ou, ou ka aplike pou VAWA, gen opsyon ke w ka fè. Men ki sa k pase lè se imigran ki fè yon bagay ki anpeche l jwenn rezidans lan? So n ap diskite sa nan videyo sa a. Non m se Bianca, m se yon avoka imigrasyon, Etazini, mwen ede moun jwenn rezidans, mwen ede moun sòti nan depòtasyon. Kèlkeswa nan lemonn kote w ap viv, si w gen yon dosye imigrasyon, ou vle viv Etazini, mwen ka ede ou avèk sa. So mwen te vle fè videyo sa pou nou paske m bezwen nou konprann pwosès lan, sa k pase, sitou pou nou menm ki gen kat rezidans dezan epi kounye a fò nou kontinye pwosès lan pou w ka jwenn yon kat rezidans 10 an. So premyeman, li enpòtan pou n konnen ke imigrasyon pa ekspèk ke w ap rete marye avèk yon moun si y ap abize w, si y ap bat ou, si y ap joure w, bagay konsa. So imigrasyon konprann ke gen maryaj ki ka pa mache ankò epi fò nou divòse. So, lè n ap fè aplikasyon I 751 an, sa se yon aplikasyon pou moun ki marye avèk yon sitwayen, epi yo ba yo yon kat rezidans dezan. Si w marye pou mwens ke dezan, lè yo apwouve kat rezidans lan, y ap ba ou yon kat rezidans dezan. Apre, apre dezan, 90 jou avan kat lan ekspire, ou fèt pou voye fòm I 751 an ale bay imigrasyon. gen anpil moun ki panse ke aplikasyon sa fasil depi ou jwenn rezidans lan men se pa konsa, gen de fwa 751 an konn pi konplike ke premye fwa lè wap aplike pou rezidans lan. Lè wap fè 751 an, nou fèt pou aplike ansanm. So madanm a mesye, nou fèt pou fè aplikasyon an ansanm. Men imigrasyon konprann ke gen de fwa ou pa ka fèl ansanm. Pa egzanp si w divòse. So imigrasyon pèmèt ou fè aplikasyon an pou kont ou depi gen kèk sitiyasyon ki la. So an nou di ke imigran ki bezwen rezidans lan, imigran ki gen rezidans 2 zan, se li menm ki fè yon bagay ki anpeche pwosès lan. Pa egzanp, si imigran file pou divòs paske li pa vle marye avèk sitwayen ankò, kisa sitwayen an dwe fè? So sitwayen an pa bezwen fè anyen. Sitwayen an pa bezwen kontinye pwosès lan avèk imigran an si ap divòse. So se imigran an ki pou fè aplikasyon an pou kont li. Men sa pou sitwayen an konprann pou l sonje lè w fè afidevi di sipò lan. Afidevi di sipò lan li la menm si nou divòse. Gen anpil moun ki divòse avèk sitwayen, epi akoz de affidavit du support lan, yo ka al dèyè yo pou yon bagay ki rele alimony. So, pa panse paske ou divòse avèk moun nan, sa vle di ke ou pa bezwen sipòte yo ankò. Kontra, lè w fil i san, lè w fè affidavit du support lan, se yon kontra de ou menm avèk gouvèman Etazini ki di ke W ap kontinye sipòte imigran sa. Epi aplikasyon an di w ke divòs pa anpeche sa ditou. So menm si w divòse avèk yon moun, fò w kontinye ap sipòte yo toujou. Men imigran, sa k ap pase imigran? Si imigran vin divòse w epi kounye a li prale nan entèvyou an pou kont li. ki sa k ap pase? So, si imigran, si nou pa divòse, imigrasyon an ap mande yo pou prèv ke nou divòse. Si w pa gen setifika divòs lan, imigrasyon ap deny aplikasyon 751 an pou imigran, epi y ap tou flank li nan depòtasyon. Li pa ase ke nou gen pwoblèm nan maryaj nou oubyen nou separe. Fò nou divòse si w vle sove kat rezidans lan. So m te vle fè videyo sa a pou nou pou m te ka pou m te ka montre nou ki kalite pwoblèm ke anpil moun genyen avèk 751 an. M te vle fè videyo sa a tou pou m ka fè nou konnen menm si ou gen kat rezidans 2 zan, epi kounye a ou gen pou al aplike pou kat rezidans 10 zan, men ou divòse avèk um, mari oubyen madanm ou, paske yo t ap bat ou, abize ou, bagay konsa, ou ka stil kenbe kat rezidans lan, ou ka stil jwenn kat rezidans lan. Men nou dwe travay avèk yon avoka imigrasyon tankou m, ki ka ede nou avèk pwosès lan, pa panse paske ou deja jwenn kat rezidans 2 zan ke aplikasyon 751 an pral fasil tou. M swete ke videyo sa ede nou. Silvouplè, pataje li avèk tout moun ke w konnen ki bezwen enfòmasyon sa a. Epi, si w ta bezwen m ede w avèk yon dosye imigrasyon, ou ka kontakte mwen sou WhatsApp. Nimewo telefòn nan se 508 942 74 97. Se sèlman nimewo sa a ke m genyen nan WhatsApp. Tout rès moun yo, se vòlè y ap eseye vòlè kòb nan men w. Mèsi.